M konnen gen anpil nan nou gason kap koute o ma gòj m ta renmen konnen egzakteman kisa ki nan valiz yon fi, kisa fi pote nan valiz yo, tout tan y avèk yon ti valiz kenbe nan men yo, m ta bezwen konnen kisa ki anndan valiz lan, kisa fi mete anndan valiz lan pou tout tan yo soti yo avèk ti valiz lan kenbe nan men yo, so jodi an m pral di nou egzakteman kisa ki nan valiz yon fi, kisa si w ale nan valiz mwen kisa w ka wè nan valiz mwen ok, so pou ou menm gason ki pa konnen kisa ki anndan yon valiz yon fi jodi an m pral montre w kisa ki anndan yon valiz yon fi, Si w poko abone ak chanèl lan pa bliye abone ak chanèl lan, pa bliye like videyo an e pa bliye kite yon kòmantè pou mwen pou m ba nou repons anba videyo an. So ann kòmanse ak videyo an. Kisa ki nan valiz yon fi? M vin avèk ti valiz sa pou nou. Si w al nan valiz mwen kisa egzakteman w ka jwenn nan valiz mwen ok. Premye bagay ou pap pa jwenn nan valiz yon fi, pafen. Ou pap pa jwenn pafen nan valiz yon fi. There's no way like si w al nan valiz yon fanm ou pap pa jwenn pafen ladan. So w ap toujou jwenn pafen nan valiz mwen, m toujou gen pafen nan valiz mwen. Kankou si m ap soti,

Sa ou pap pa jwenn li nan valiz yon fi. Whatever, kelkeswa fi ou ye an, fòk ou toujou gen li nan valiz ou. Ok? Ou pap pa jwenn kotèks nan valiz yon fi. There's no way pou pa jwenn kotèks nan valiz yon fi. Wap toujou jwenn kotèks nan valiz yon fi. Ok? So gen li toujou mache avèk li. M toujou mache avèk li pou si m ta gen yon zanmi m ki gen li, like, m just like, oh cheri m te gen li nan valiz mwen wi. M ba li yon emergency ok. Toujou mache avèk pafen, krèm, kotèks. M toujou mache avèk sa yo nan valiz mwen. Katriyèm bagay ou pap pa jwenn nan valiz yon fi. Gòm. Ou pap pa jwenn sa nan valiz mwen. M toujou gen gòm nan valiz mwen. Son yon fi se poud. Ou pap pa jwenn sa nan valiz yon fi. M pa genyen l avèk mwen but ou pap pa jwenn sa nan valiz yon fi. Poud, te toujou mete poud nan valiz yo. Pre, ou p ap pa jwenn sa nan valiz yon fi. Poud. Avèk sa m genyen pou mwen, m toujou mache avèk li. Whatever, kèlkeswa valiz ou wè m mete, w ap toujou, w ap toujou wè m gen sa anndan ti valiz lan. Tankou w ap jwenn kat mwen ladan l, w ap jwenn tout afè m ladan l nèt, tout bagay enpòtan m ladan l nèt. So, of course fò m mache avèk li. Avèk denyè bagay ou pap pa jwenn nan valiz pam. Lajan. Ou pap pa jwenn lajan nan valiz mwen. So m toujou mache ak lajan pou si ka mwen ta deklayannen pou m gen lajan pou m pa wont devan moun yo. So ou pap pa jwenn sa nan valiz mwen. So ya. Se tout sa ou pap pa jwenn nan valiz yon fi. Tout sa ou sipoze. Tout sa ou sipoze jwenn nan valiz yon fi. Tout sa. Ou dwe jwenn nan valiz yon fi, yo la. So, pou fanm yo, nou deja konnen egzakteman kisa ki nan valiz yon fi. Ok? So, ya. Mèsi dèske ou gade videyo an. Pa bliye like videyo an. Pa bliye abòne avèk chanèl lan. E pa bliye kite yon kòmantè pou mwen epi mwen map baw repons anba videyo an. Thank you so much. Oh! E map di sa. Ya. Map di mèsi pou 400 abòne. E m vrèman kontan, m apresye sa. E abone plis avèk chanèl lan pou nou banm plis kouraj pou mwen poste plis videyo e fèm rive avèk mil ok m ta renmen rive ak mil abone ya ti pa pa ti pa so mèsi anpil kontinye abone avèk chanèl lan.